Bonjou e bonswa chak frèm an kris e sèm mwen salyew nan non senyè jezi kris ki gen tout pouvra nan lè sa e mwen santim kontan jis m kapab fè yon Yon ti bout videyo sou entèpretasyon de rèv e m te ka di sinifikasyon de rèv. Twalèt, gen moun ki konn reve twalèt men ki pa ka entèprete l. E se yon nan chòk ki genyen lè w fin fè rèv la e w pa ka disène l e ou pa ka entèprete l pou arive konprann. W ap wè chak moun nan liv la, nan Bib la, lè yo fè rèv yo pa konprann li, swa pa chonje l, kòman yo boulvèse, paske rèv s on avètisman ke li ye. Gen moun ou wè k ap rejwi jodi a, se nan rèv yo Bondye moutre yo plan lavi yo. Alamanyè de Jozèf, se nan rèv wi Bondye te moutre Jozèf ki kote l pral avè l, sa l pral devni demen. avèk li, sa vle di ke ou dwe bay rèv ou enpòtans. Nèg ap, m santi pou m di w konsa, ou wè vi tren nou ap mennen an, si w te bay rèv ou enpòtans, ou t ap konnen kòman pou lapriyè, ou t ap konn kòman pou lapriyè e ou t ap chache plan lavi w tou. Lafètke ou pa ka, ou pa bay rèv ou enpòtans, Se sak fè ou wè Lavo tèt anba konsa. Apre ou tande fini de video sa, m ta swete ke bay rèv ou anpil enpòtans e mande Bondye tou pou l moutre w plan lavi w e pou w fè bon rèv. Bondye beni w, non pa mwen se frè Ymonès, evanjelis ministè de gerizon. Pou video pa twò long, Me sinifikasyon rèv twalèt. Lè w reve ou pral fè twalèt, ki sa l sinifi? Li vle di, la pirifikasyon de movèz depo, la delivrans tou. Lè w vwal fè bezwen an, son sòt de delivrans ke li ye. Gen moun ki konn wè lap manje nan dòmi menl pa janm wè lap fè twal bezwen an li pa bon lavi w ap bloke e ou pral malad tou so ou potko fè pitit si w wè wap manje nan dòmi wap rive yon lè ou pap ka fè pitit se sèlman yon mo de Dye kap kapab retire w nan sa ke ou pral ye lè ou wè. Si ou pral fè bezwen souvan, swa nan dòmi ou wè ou al fè bezwen souvan, epi malgre ou al fè bezwen an, men ou pa fè bezwen an, li pa bon, se yon move siy, se yon sòt, se yon sòt de blokaj ki pral fèt nan vi ou. Si ou wè sou tout chemen ou, ou wè se matyè fikal, swa w ap janbe, swa w ap travèse, swa w al devan, Son sòt de malchans, son move siy. A vle di ke, se menm jan wè twalèt pa janm sou moun, se konsa tou ou menm tou ou pap atire moun, ou pap sou moun ou pap atire moun. Son sòt de malchans. Gen moun ki pèdi chans yo, yal kay wanga, yal benyen nan labou, al chache chans. E ou konn wè lè w pa gen chans kòman lavi a kwense pou ou, kòman sa di Tout sa wap fè menm ap kwense pa gen wap fè wap reyisi ladan la vwa bloke enemi an menm se pa mwen sa la atakew se nan rèv ou konprann gen moun ou wè gen bagay li pap janm fè nan je klè men nan dòmi ou wè lap fè yo sa vle di ke li pa pwisan nan dòmi e li pa bay rèv li enpòtans sa vle ke lap pèdi bagay nan dòmi konsa wi si w wè Sou tout, ou leve konsa, swa w nan dòmi, ou wè tout kwen kay ou, pòt kay ou, plen matyè fekal, li pa bon. Son sòt de blokaj. Son sòt de blokaj. Gen moun ou wè k fè tout vi l ap viv nan pwoblèm, difikilte. Gen difikilte, gen pwoblèm ki pa de Dye non. Non. Bondye menm, gen sikonstans menm kretyen ap jwenn sou wout li. L ap sòt de yon egzamen. Pwoblèm nan menm Bondye pa plase pou viv ladan l non, pou mouri ladan l. Men, son sòt, son sòt de, son sòt de egzamen ke li ou dwe pase tèks la e ou p ap janm viv li ankò. Gen moun ki fè tout tan lavi l nan yon pwoblèm wi. A, li fè tout ane l menm nan yon sèl pwoblèm. Sa, li pa dedye. E pa Bondye ki di sa non, li pale di ou ka pase nan yon pwoblèm men ou pa ka mouri ladan e ou pa ka fè tout tan w ladan. Gen pwoblèm ki pa de Dye. Ebyen se nan rèv sa w ap fè a wi ki bloke lavi w konsa. Ou konprann? Ou dwe priye pou brize sons sa o non de Jezi Kris. Video a pral twò long, m pap ka fè l twò long. Si w gen kòmantè, si w gen kesyon w ka poze nan kòmantè yo, si l pa baze sou tèm sa, m ap reponn ou nan lòt video. Kèlkeswa sonj ke w konn fè a, ou ka di yo anba kòmantè a, epi n ap vin avèk repons yo pou ou nan lòt videyo. Si w renmen travay la, pataje pou yon frè w k ap soufri menm sitiyasyon sa a, k ap fè jan de rèv sa yo, men ki pa ka idanti, ki pa ka entèprete l, ki pa ka konprann li, swa ki fin fè rèv la l dòmi, li pa sonje l. Dyab la fè sa wi. Gen moun ki fin fè rèv la men l bliye l, li pa ka sonje sonj lan. Gen moun ki pa janm fè rèv tou non, Dyab la pran destine l, li pran lavi, li pran avni l, li gagote l. Wi, si w wè sou tout chemen w se matyè fekal, se yon sòt de malchans, malediksyon k ap vin sou ou tou. Malchans, ou p ap atire moun. Gen fi w wè ki pa janm ka gen yon gason sou wout yo. Ki pa janm ka gen yon moun ki pou vin sou wout yo menm. Ki pou ede yo, se nan rèv sa yap fè a, a vle di ke yo pèdi chans yo, yo pa yo pa atire moun, gen fi ki pa atire moun non, se nan sonj sa yo, yap fè, souvan, pafwa li wèl nan matyè fekal la, lap dòmi ladan, pafwa li wèl, li wèl bat ak matyè fekal la, li pa bon, ou pap atire moun, ou pap atire gason ni anyen, ou pap atire fi tou. Konprann? A vle di ke gen fi menm ki pa ka marye, se nan sonj sa yo ap fè a, matyè fekal. Depi ou wè yo fè sonj sa yo, sonj sa son move siy ye. Si ou wè wap fè bezwen an, li bon. Men si ou wè ou pap fè bezwen an tou, ou wè souvan ou prale wal fè bezwen, men ou pa fèl, son move siy. Ke Bondye beni w, ke gras li avè w, m renmen w anpil nan Jezi, kontinye branche emisyon sa, menm lè ou poko pase rete la, Gen moun Bondye mande menm pou ret la pou lap swiv toujou jiskaske la fwal grandi pou Bondye fè sal fè a pou li ke Dye vou benis ke gras Bondye avèk ou mèsi paske ou pral pataje pou yon frèw ka retwouve sinifikasyon an si te fè rèv la k paka idantifyel mèsi.